Kiyès mwen te vote? Alò, kesyon sa a, mwen te resevwa li anpil, anpil, anpil, e pratikman depi lè ouvèti vòt yo jiska vòt fèmen, jiskapre vòt te fèmen, e vè lè jou ki presede seremoni balon dò la, sou rezo sosyal yo la a, anpil moun t ap mande m, èske se mwen k vote, kiyès ki vote, pou kiyès ou vote? Etc vote tèl moun pou mwen etc anpil fanatik anpil falowè evidaman te entèraji sou sa te pozem kesyon sa trè souvan alò fòm di nou ke moun kap swiv mwen sou platfòm sa oubyen sou radyo ibo kotem travay kapab wè ke mwen te Ase diskrè sou diskisyon otou de Balon dò, mwen evidaman kòm moun k ap travay nan laprès spòtiv, mwen te genyen pwendvi mwen e ke dèfwa mwen emèt. Men, youn nan prensip ki genyen, paske jounalis k ap vote yo, yo genyen yon kòd de konduit, ok, ke Fransfoutbòl ba yo avan Yo fè vòt yo ok yo voye enfòmasyon ba ou ok le scrutin est ouvert sa vle di ou ka vote men li vini avèk tout yon ansanb de kòd de konduit ou pa jis deside fè sa li do di w genyen prensip ladan li e youn nan prensip yo se ke jounalis ki fè pati de jiri frans foutbòl lan donk jounalis k ap vote yo san jounalis sa yo k ap vote yo yo pa kapab revele vòt yo. ni an piblik ni an prive, yo pa dwe fè sa ok, ni an piblik ni an prive toutotan rezilta final la pa ofisyèlman sòti e donk tout jounalis yo te oblije respekte sa alalèt e li fè pati de m ta ka di sekrè an jeneral ke France Football li menm pwone e ke l vle sou seremoni an, sou, m ta ka di balon dò la, sou enstitisyon sa a k rele balon dò la o moman ke yo pral bay li a. Donk, de se fèt, mwen bay pwendvi m sètènman nan diferant emisyon, sou anpil videyo, e se te de pwendvi sou sa m panse sou afè balon dò lan, san m pa janm di men kiyès m ap vote, men kiyès k ap dezyèm, men kiyès k ap twazyèm, men kiyès k ap katriyèm. M pat gen dwa sa ok. Donk se prensip de vòt lan pou tout jounalis. Mentnan mwen resevwa kesyon sa anpil e jiska maten an ankò m ap resevwa l e mwen te fè piblikasyon sa sou Facebook maten an m te di m te mande gran piblik la kiyès nou panse m te vote m te mande nou ban m top 3 paske m ap raple nou ke jounalis yo te gen pou te vote 10 jwen.

Men gen trè trè peu de moun ki jwenn top 3 m nan. E m te konnen l t ap trè difisil paske genyen on entru nan top 3 a ki pa entru vrèman men entru paske pa gen anpil moun ki vote l m panse paske m pa gen m pa gen tout vòt tout moun. Kite m raple nou ke samdi k ap vin la a Franck Soumol ap soti edisyon balon dò w la. Sa vle di frais football nou konnen l soti chak mwa e yo pral soti donk la publication autour du ballon d'or gagné par Ousmane Dembélé e ladan l wap jwenn vòt tout jounalis ki te patisipe yo nèt sa di kiyès jounalis Espagne lan te vote kiyès jounalis Allemagne lan te vote kiyès jounalis Kosta Rika te vote, jounalis japonè a kiyès li te vote, jounalis ayisyen an kiyès li te vote, jounalis jamayiken an kiyès li te vote, etc. Wap jwenn tout detay sa yo, wap jwenn vòt li konplè de 1 a 10. Wi, m tap di nou ke trè peu de moun te jwenn. Top 3 an fèt mwen wè gen 4 4 moun nan nan kòmantè kem gade yo paske kòmantè yo te anpil e pli de 1300 kòmantè sou sam te wè petèt kel plis kounya sou pòs sa e kote mte mande nou gade kiyès kiyès nou pansem vote e nan 3 premyè plas yo gen yon zanmi Facebook ki rele James DK misye jwenn top 3 m nan. Monchè felisitasyon, m panse ke se yon bagay ekstraòdinè paske li pa ap evidan. Jean Davidson Joseph, misye se youn nan lòt zanmi Facebook ki jwenn top 3 jan mwen menm mwen fè l lan. Dumé René e Johnny Moragène. Se 3 moun sa yo, 4 moun sa yo ki tonbe nan top 3 daplon jan m vote l la. Li pat evidan paske twazyèm nan se Djidji Donauma, John Luigi Donauma. Se ladan l evidamman pi fò moun pase akote paske premye ak dezyèm nan anpil moun jwenn li paske bon. Pase ke lè w ap gade non sèlman pa rapò a konsiderasyon ke nou fè resamman otou de viktwa Dembele a, men pa rapò a la lojik tou ok pou mwen li pa t soufri de okenn diskisyon ke les deux meilleurs joueurs de la saison dernière se te Dembele e Raphinha. Sa di pou mwen pa t gen okenn okenn okenn dout nan lespri m paske sa k rive nan afè fè vòt balon dò a li li trè difisil yon moun pa ta panse sa men vote Kòmsi lè w vle vote byen, li ekstrèmman difisil. Evidaman, si yon nèg vle vote nenpòt ki jan, ou nèke monte sou konpitè a, ou fè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou chwazi moun yo, epi li fini. E si vòt la pa vle di grandchoz pou ou, ou gen dwa vote an 10 minit. Ou konprann? Men, si w vrèman vle fè yon vòt kote w koyeran a sa w kwè, ou gade sezon an, regade sezon an, gade chif yo, gade pèfòmans yo, gade rezime, gade tout match yo, etsetera, retounen, Li pa yon bagay ki evidan pou klase 10 jwè nan yon lis de 30 pami nèg ki te pi bon yo. Paske gen yon pakèt konsiderasyon si w vle vrèman byen fè l. E gen de nèg ou pral rantre nan 10 la, men w di kèt, nèg sa a m kite deyò 10 la la a, èske l pa ta merite la a nan dizyèm plas la omwen? Paske mwen menm fò m di w onètman, menm lè m ap nan nevyèm, dizyèm plas yo, Gen de moun ki ta renmen di a 8, 9, 10, sa yo mèt lage yo nenpòt jan. Mwen menm mwen ale menm nan dizyèm plas la, nèg ki nevyèm nan fò m wè l pi merite l ke dizyèm nan. Ou konprann? E nèg ki deyò top ten mwen an fò m wè ke nèg k anndan top ten yo merite l ke nèg ki deyò top ten mwen an. E se pa yon bagay ki fasil, li mande anpil tan, li mande anpil. Sousi de koyerans, se sa ki pa toujou evidan nan zafè foutbòl, paske tèlman gen agiman pou iks, gen agiman pou igrèg, s on bagay konplike. Men bon, m toujou pran tan m tou pou m fè l, paske si alavans, avantaj lan, si alavans ou gen tan konnen ke w ap pami votan yo, sa te fè ganye di tan, paske tout pandan sezon an, w t ap suiv sezon an, men tout pandan sezon an, kèlke pa, amezi ke sezon an ap evolye, w ap konstwi yon ide. Ok sou kiyes ou anvi vote et bon bien evidemment sa ka chanje e le choix Donnarumma se te m ta ka di pou mwen menm le choix de yon joueur ki te desizif anpil anpil anpil pou Paris Saint Germain nan viktwa l nan Ligue des Champions an e Pou mwen kite misye deyò top 3 a tap yon bagay ki ta ti jan banm pwoblèm nan lespri m paske la lojik vle ke sou yon sezon ki pa gen konpetisyon kontinantal ki pa genyen konpetisyon koup di mond lè m di konpetisyon kontinantal de seleksyon epi ki pa gen koup di mond lojik la se lig dè chanpyon wi se li ki te lig dè chanpyon an e lè map gade sa misye fè Kont Liverpool au retour e kote misye fè dè zarè fenomenal kont kont Konate ki fon chout 20 mèt ki ta pral nan kan an, son tèt de Luis Diaz ke misye retire e 2 tir au but ke l save nan match retour a ki pèmèt jisteman Liverpool elimine, ki pèmèt pot Paris kalifye, misye fini MVP match sa dayè, Donnarumma, uityèm de final, nan kar de final retou la ankò, sa menm se petèt se le masterclass, kote Paris, Aston Villa kenbe Paris nan gòj, ap remonte, Paris mennen 2 a 1, men nan dezyèm mitan. Aston Villa ap jwe yon foutbòl box to box ak Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain pa konn kote l gad, e yo fè gòl 2, 2 a, y ap mete presyon, men tout pandan Paris devan 2, 1 an, e ke Aston Villa ap remonte pant lan, plizyè fwa Aston Villa jwenn fè gòl, epi misye literalman efase gòl yo, literalman efase gòl yo, gen yon chout Rashford misye jwe, rezime sa yo m ta renmen nenpòt nan nou al gade yo lè n gen yon ti tan sou YouTube. E pa egzanp, klike Aston Villa, Paris Saint Germain, Champions League epi w ap wè rezime sa a. Oubyen klike Liverpool, Paris w ap wè rezime sa a. E misye fè yon arè kont Tillmans, yon kout tèt lòb, men Donnarumma son nèg ki long anpil, misye al dèyè balon sa a. E. Misye fè un a un kont un kont Asensio ke l jwe nan pye Asensio e kont Arsenal ankò a lale kòm o retou misye fè on pakèt save bon e gen on arè menm ke misye gen 2 arè ke misye fè nan match retou Arsenal la kote Paris bat 2 zero misye fè youn kont Odegaard ki pou mwen menm se on arè de lejand vrèman lejand e misye fè on lòt kont Saka tèt dwèt. Fingertip ok tèt dwèt misye voye balon sa kònè boul gòl ki raplem on arè ke Yann Zomer te fè fas a Lamine Yamal nan demi final lig dè chanpyon an e misye fè youn konsa kont kont Saka e Martinelli gon chout li fè tou nan match ale kont Arsenal la son boul gòl misye retirel mwen twouve ke Lè w ap gade kritè Ballon d'Or la, paske menm mwen te vle rete tou le pli pwòch posib dè kritè, le pli pwòch posib dè kritè, paske se sa, se sa endikasyon an ye de la part de France Football ki di w vote selon les critères. E lè n ap gade yo di w pèfòmans endividyèl ak karaktè desizif e enpresyonan an, la mwen wè ke se san pou san Donnarumma. Sa vle di desizif, ok, sa arè misye yo detèminan. Ankò yn fwa, m renmen di sa, se pa de match ki fin 5 zewo misye ap fè arè ladan yo. Se de match kote se yon gòl diferans k ap fè Paris pase. Epi misye ap fè arè miltipl. Donk se desizif la. Epi arè yo te enpresyonan. Ou konprann? Donk mwen, mwen, mwen literalman te ebayi pa pèfòmans misye yo. E mwen kwè donk ke premye kritè a misye, misye, misye plen l. Dezyèm kritè a ki pale de tit yo, li nan tout tit Paris yo, ok, epi fair play, sa vle di misye, misye koche tout kaz yo. Misye koche tout kaz yo. Se yon nèg ki te ka premye. Ou konprann? Se yon nèg ki te ka premye. Mentnan, kòm etan done se yon gadyen, gen de konsiderasyon ke w ka genyen, il ne fait pas partie du jeu, etsetera, etsetera, men, si w vle rete nan kritè yo, mwen menm pèsonèlman, li difisil pou kalite pèfòmans sa, ke m pa ta souliyen l nan klasman an. Donk Donnarumma, mwen m te gen misye a la twazyèm plas nan klasman m nan, nan klasman pa m nan. M ap raple ke Donnarumma fini, mwen kwè, nevyèm nan klasman Ballon d'Or, nan klasman jeneral la, klasman tout moun, misye fini a la nevyèm plas. Yon gadyen nan top 10 nan se deja pa mal, men mwen definitivman kwè ke misye te merite plis ke sa. Aprè, a la dezyèm plas mwen te genyen Raphinha e a la premyè plas mwen te gen Dembele. Bon, Raphinha Dembele, pandan yon ti tan, tou piti hein, mwen te gen yon dout sou èske se Raphinha pou m met premye, èske se Dembele pou m mete premye. Men, Mwen te rapidman kwè ke le chwa Dembele te fè plis sans pou mwen, paske tankou mwen di l nan dè videyo anteryè, ke pou mwen sezon misye a pi abouti, li pi plen, ok, li pi plen. Men Raphinha, mwen rekonèt ke misye gen, misye t ap gen merit on bon balon dò, ok, si w konsidere ke endividyèlman parlan, li te, li te, li te odesu, a vle di, euh. Plis plis enpak sou rezilta final gòl pas gòl se misye e son nèg ki travay anpil tou pou ekip lan ok mwen panse ke youn nan bagay ki fè diferans lan se nan lespri pam mwen menm nan konparezon Dembele Raphinha se evidaman lè titre. Paske il fo ganye, mwen menm mwen pa konsevwa balon dò a tankou m ta di yon bagay strikteman endividyèl, ok tankou m ta di w la se fè gòl, fè gòl, fè gòl, depi w fè plis gòl, depi w fè ou tou balon dò. Non, m pa wè l konsa. Mwen wè enpòtans gòl yo e m ka di w se youn nan bagay pa egzanp nan ka Dembele a ki te ekstrèmman enpòtan. Misye gen de match nan menm menm jan a Donnarumma. Sa vle di Donnarumma. fè dè zarè dè dè match kote Paris te nan te sou yon fil. Se menm bagay la pou Dembele, gen de gen de match kote misye fè grenn gòl yo, se se gòl sa k kalifye ekip la. Pa egzanp lè l fè grenn gòl kont Liverpool la nan 1 zero ki voye yo nan pwolongasyon an. Sonje Liverpool bat yo alale. E parèy tou lè misye fè grenn gòl viktwa e kont Arsenal la, match sa fin 1 zero se misye k fè gòl la, ok. E gòl sa se match ale a. E match ale a, se li k bay Paris yon sèten yon sèten avantaj pou l jere match retou a jan l jere l lan kote l genyen 2 zero. Donk mwen kwè ke gòl Dembele yo te te vrèman desizif epi yo mennen a yon bagay, a tit la. Ok. E e e listwa Dembele se t yn se t yn istwa konplèt, se t yn se t yn bèl istwa an se sans ke li rive a destinasyon. Ou konprann, Pari chanpyon Lig dè Chanpyon an pou la premyè fwa nan istwa l. Epi Dembele, sa son lòt bagay ankò ki te banm un petit peu plus de penchant pou Dembele nan konparezon a Raphinha, sè ke m te renmen jan Dembele patisipe nan jwèt la. Sa vle di, s on jwè ki tounen anndan teren, ki dekale su la dwat, ki vrèman te patisipatif su le je d on ekip ki t ap chanpyon, d on ekip ki t ap chanpyon o pliryèl. Sa vle di misye te gen on gwo enpak ladan li. M ap pale su le je la, m pa menm pale de aspè fè gòl, fè pas gòl non, m ap pale de jan misye se t on lyan pou tout rès ekip lan, de mitan teren a finisyon, a pwent atak. Epi gon lòt bagay ankò ki pou menm ajoute sou sou sou Dembele pa rapò a Raphinha se ke la sezon klasik deja hein ki fini nan lig dè chanpyon sa m rele sezon klasik la aprè lig dè chanpyon sezon fini la sezon klasik deja Dembele euh genyen l Paske l pran Lig dè Chanpyon an. Men, Paris te gen yon avantaj sou tout moun, sèke l al jwe Koup di Mond dè Klèb la. Menm si Dembélé pa jwe tout Koup di Mond dè Klèb sa a, men l fè gòl an kar de final, li fè gòl an demi final, e ekip la fè final. Sa vle di sa son bonis ankò misye ajoute sou sezon l lan. Li pa t fòseman te bezwen l non, Men son bonus ankò e la koup du mond dè klub se kanmenm yon gwo konpetisyon. Nou pap pale la de yon ti lig dè nasyon, yon ti bagay, yon ti jwèt. Nap pale de yon bagay ki te plen, ok, ki te ekstrèmman enpòtan, ki te gen Lamerik du Sud ladan, ki te gen yon pakèt klub serye ladan, yon pakèt gwo klub an Ewòp tou ankò ladan. Donk, mwen kwè sa e sa yo te, m ta ka di, fè panche balans lan an favè de Dembele o detriman de yon Raphinha. Donk mwen te gen Dembele 1, Raphinha 2, Donnarumma 3. Rès klasman an, n ap genyen l nan piblikasyon France Football la samdi. Samdi nan emisyon m sou radyo Ibo m a genyen pou m fè ankò plis de kòmantè sou rès klasman an. Men n a va plis ou mwen etone wè sèten, sèten. Sèten chwa ke m te genyen sou Top Ten nan, paske anpil fwa chwa yo pa toujou sanble ak chwa majorite yo. Chwa pa m yo an jeneral, e paske, m pa konnen si se yon bon bagay oubyen si se yon move bagay, se tankou ta di w, m sonje ane pase lè m te mete Lotaro twazyèm, men la grand majorite de jounalis pa t met Lotaro osi wo. Yo te mete l pi ba ke sa. Ou konprann? Ane sa a se parèy, gen de chwa ke m fè e.

Nèg sa yo ap swiv mwen byen m gen lenpresyon paske pafwa gen dwa wè lè ou gen dwa wè l an fonksyon de jan m pale menm si pa gen okenn garanti nan sa paske mwen a seza ou bay seza sa k pou seza sa vle di jwè a si li fò si l bon si l fè yon bagay li jis fè l m pa gen okenn etadam lè m ap fè klasman balon dò paske s on bagay trè serye pou mwen menm. Balon dò a detèmine anpil bagay nan karyè yon jwè foutbòl, m paka pran l a la lejè. E si se sa m wè a, se li m ap vote I don't care. Donk vwala, jwè m te vote yo se te sa pou le top 3 tankou jan nou te.